Ou ka prezante w nan 30 segond? Petit, Eske w ka prezante w nan 30 segond? Ah, m se Frantz Sucre. Mwen fèt Lagonav. Aktyèlman m ap viv Chili. Poukisa ou chwazi devni yon reyalizatè? M chwazi devni yon reyalizatè paske vrèman m gen yon amou enfini pou sinema. Dja, Ki fim prefere w?
Romeo doit mourir, Jet Li. Ki aktè prefere w? Li pa ka lòt non. Granmoun zero e komedyen pa nou.
Ki manje ou pi renmen? Eee eske mwen manje m pi renmen vre? Dizon diri sòs pwa legim.
Wòch ou sòs pwa?
Monchè banm ti wòch mwen. Sapatan ou wòch? Banm ti wòch mwen. Ti bèf ou lèzonyon?
Monchè ti bèf la m pap fè lanmou avèl konfi pou m pa bal ti bèf la.
Rap ou konpa?
M renmen ti konpa m wi, men m paka rete san m pa tande ti Wendy a non, king nan. Kasap bere ou pen bere? Monchè, pen an sanble avèl manman m te koupe l anpil mwen. Poukisa w chwazi vin Chili?
Bon nou gon peyi kaka monchè. Vin nan peyi serye. Poukisa w oblije itilize mo kaka pou peyi w? Politisyen kaka chen yo ki pran peyi a fè l tounen kaka moun. Ki konsèy ou ta renmen pote pou politisyen Ayiti yo? Sispann vòlè, sispann fè kòripsyon, pran peyi a o serye. E epi ki konsèy ou ta renmen pote pou ensekirite ki gen Ayiti a tou? Bon!
Ke polisye yo pran reskonsablite yo, mwen wè nou chwazi devni polisye mesye, pran reskonsablite nou epi gwoup gang yo antre tiye nèg yo. Kilè ou konte retounen nan peyi w?
Pandan w ap di sa, Chili t peyi m paske m gen nasyonalite a deja.
Ou sòti avèk chilyèn deja? Ou konnen, lè m te fèk vini, m te pran yon gwo vant yo wi. Tankou tout nèg fè l. Ou gen pitit deja?
Ya, m gon ti gason, li rele Frantzley. Sa pap deranje w si w site non madanm ou oubyen mennaj ou? Monchè aktyèlman m pa gen madanm ni mennaj. Bon demwazèl m ap koutize, depi l reponn mwen, sa se pou lavi. Yo di m gen yon fanm ki te manke mete w nan prizon an. Pouki e sa? Ou gen enfòmasyon wi menn. Alò se pat fi a ki te manke mete m nan prizon non, se yon sè l. Mwen e madanm mwen te nan yon kay, alò ex madanm mwen oubyen ex mennaj. Nou te chwazi ede sè a, nou te ba l yon chanm nan kay la, epi m te nan yon ti diskisyon avèk madanm mwen. Manzè pa t konn sa pou l te fè li menm sè a se te rele polis men erezman m te rele gran frè m gran frè m te rele yo de frikat m pa t al nan prizon se bagay m pè anpil wi bòy prizon. Poukisa w pè ale nan prizon? Monchè libète yon nèg se tout bagay monchè.
Yo fè m konnen ke w ap travay avèk yon pwodiksyon ki rele Zanmi Sine ki fim ke w fè avè yo deja? Monchè Zanmi Sine se twoup sinematografik lan e pwodiksyon an se Dòs Entertainment e nou gen yon bèl feyton se feyton nou plis fè nou gen yon feyton ki rele. Aprann renmen Epi nou gen yon lòt feyton ki se Bondye se reyisit lavi wap jwenn li sou chanèl YouTube Zanmi Ciné si w ta renmen gade l. Eske sou YouTube selman moun ka swiv zanmi ciné? Wap jwenn zanmi ciné sou Facebook, wap jwenn li sou Stagram, wap jwenn li sou YouTube.
E finalman si w ta renmen salye kèk fanatik ou ka fè sa. A, map big up tout aktè zanmi ciné yo, m konnen san nou m pa ka sa m ye a, e avè nou pou m travay pou m reyisi nan sinema. Map salye tout moun ki abòne avèk chanèl YouTube. Frantz Motion tout moun ki abòne avèk zanmi chile nou se mwen map travay pou nou map big up prezidan Rodolphe tout ti mesye zanmi chile yo one love. Ok mèsi.